Salut tout moun jodia la mwen gen yon lejann yon lejann vivan ansanm avèk mwen e si w pa konn moun sa bon m pap ba w manti ou gen anpil bagay ke w pa konnen nan pral chita la pou n fè yon ti konvèsasyon an konsèy de kesyon mwen menm lè n ap poze mwen yo m pa gen repons lan men mèt la men moun k ap pral reponn kesyon yo sou sa vle di la. E son konvèsasyon ki senp e klè. E premye bagay m ta renmen mande e ki moun André Dejean ye?
Bon, mwen menm mwen son twonpetis. E premye enstriman m se te bas. Paske lè lè gran frè m nan te fonde djaz la, mwen menm se bas mwen te jwe. Donk, bon tout moun konn tande pale de les frères de Jean, donk mwen se André de Jean. Bon bagay! So sa vle di André de Jean de frères de Jean. Ok, se ezakteman sa. E lòt kesyon ki toujou twouble moun, e le plis souvan gen moun ki pa konn orijinal konpa a. Ki sa konpaye? Se ezakteman sa. Andre Dejan, silvouplè, pou la repiblik, ki sa ki konpa?
Bon, konpa a se Nemou Jen Batis ki te, kòm si m ta di w, kreye rit konpa dirèk la. Men mwen menm, lè m ap mande moun ki pi gran pase m, yo toujou di mwen. ke misye te pran orijin konpa a de mereng dominikèn, donk li vin yon ti jan jwe, ou konnen mereng dominikèn lan jwe yon ti jan pi rapid, misye just mete de twa chanjman nan ba yo epi epi li jwe l bokou pli lantman alò e Lemou Janbatis li menm byen avan l misye te gen yon band ki rele Okalbas. Neo Kalbasa se pat konpa sèlman nèg yo te konn jwe. Yo te konn jwe lòt rit kankou mereng lan, ti bagay sa yo, bagay e. Donk se lè, se an 55 misye vin parèt avèk konpa dirèk la.
Ok. Trè byen. E konpa, ki jan sa ekri menm? Ou pa ta imajine sa, chak moun ekri l nan fason pa yo. Nan fason pa yo. E ya! Gen moun ki ekri l avèk COM. COM, gen ki ekri l avèk. Ka, bon m panse se yon kesyon de chwa. Ok, yon kesyon de chwa. So sa vle di si yon moun ekri l jan w vle, pa vrèman genyen yon bagay ki etabli ki di men kòman w ta sipoze ekri l. M pa kwè sa. Ou pa kwè sa.
Alright. Kilè ke w di ke yon djaz ap jwe konpa?
Bon e
Paske m konn tande sa souvan sitou nan nouvèl jenerasyon la ou menm mesaj sa ka pa rive sou ou menm gen moun ki di a tèl djaz nouvo djaz sa a p ap jwe konpa sa a ap jwe konpa tèl band ap jwe pa jwe konpa so se yon fason pou m mande w ki karakteristik konpa basic rit la se konpa dirèk la tapidi pidi bim koto bim kop kop kop bim kop. Ok So depi pa gen sa pa gen konpa. Ah definitivman.
Oh waw yes m panse ke w reponn a kesyon mwen an. Oh wè. Ok konnya la konpa eske se yon rit a 2 tan oubyen a 4 tan?
Li a 2 tan. Konnya menm sa depan de chwa

Se 2 tan li. Definitivman. Ok. Alright. Pi devan ma esplike nou egzakteman diferans antre yon mizik lè l a 2 tan avèk lè l a 4 tan. Sa vle di se plis fason ke ou konte l la avèk ekri l la.
Men men li vin baw menm ritmik la. Menm ritmik la. Èske nou ka di sa? Egzakteman. Ok. Ou wè map pran prekosyon pou m pa fè erè la. Paske m gon mèt devan m la. M pa ka nan erè la. E kisa w panse de nouvo djaz yo kounye a la onètman? Kisa w panse de yo menm? Bon, mwen menm lè yo poze m kesyon sa, m toujou di ke mizik se yon bagay, se tankou yon wou, yon boul k ap woule, wou pa k ap di ok tèl epòk se konsa pou yo fèt pou jwe, tèl epòk se pa konsa, ou konprann? Mwen menm m just ap. M apresye yo, m ap tande sa y ap fè. Ou konprann? Donk, m pa kwè m gen twòp pou m ajoute sou sa paske lè w gade, w ap toujou gen nouvo tandans k ap vini, bagay sa yo, nouvèl tandans avèk chwa de, kòmsi m ta di w, chwa de kijan nèg yo panse. ekri lirik yo avèk ritmik yo tou. Ou konprann? Donk sa se yon bagay ou pa ka chanje. Ou pa ka chanje.
Eske nou, e pa rapò a lòt mizisyen ke nou konn pale ansanm avè yo, ki konstate ke gen yon deklen e de konpa? Sa vle di, yo sitèlman wè sa gen moun ki panse ke konpa a gen pou disparèt pi devan. Sa w panse de sa? Non, mwen menm, mwen menm, mwen menm, mwen menm, ou wè m la a, m pa p poze w kesyon animatè, as on mizisyen, se egzakteman se sa m ap fè, m ap santre bagay la, pou m montre yo, men ki sa w ta sipoze, men ki kesyon w ta sipoze poze. Se sa k ap fèt la.
Bon, mwen menm, m sèl sa m ka di, lè mwen menm mwen te kòmanse jwe mizik, mwen te. Tankou akoz de paran mwen, paske manman m ni papa m yo te dakò pou nou jwe. Oh wow!
Yo te dakò a 100 pou 100. Wow! Ah wi, epi yo fè nou. Son gwo chans wi. Men wi. E yo fè nou tande tout kalite mizik. Tankou mizik ansyen gwoup Kankou is sasaye tout nèg guy du rosier lè frè lè ginyard lè lami gen yon lòt moun ankò misye se te yon vrèman yon super star se dòdòf le gro konprann epòk sa se pat just konpa ki tap jwe paske lè sa li te deja pi Yo pat ko rive nan ane 50 yo. Mwen menm mwen vin mwen menm mwen fèt an 51, konpa vin fonde an 55. Oh wow.
Donk e
donk mwen menm sa m kapab di se son kesyon de kòm si avèk le tan chak chak fwa e e e tan ap avanse, donk w ap jwenn de nouvèl tandans. Ok.
E pann an nou tou rete la, e vrè bagay ke m pa janm tande e e pèsonn pa ka eseye eksplike, tandans sa yo ki nan konpa a, èske w ka 1, 2, 3, 4 di mwen yo? Sa vle di karakteristik chak tandans sa yo de kòmansman lè konpa a te fèt avèk jodi a la. Pou, ou ka menm baze l sou ou menm, opinyon pa w.
Bon, mwen menm o kòmansman, e lèm fèk ap tande nèg yo ap jwe, pa egzanp, yon gwoup kankou Le Fantaisiste.
Nan ki tandans ou ta mete moun sa yo? Nèg sa yo, se te de bèl gwoup, de bèl ti gwoup k ap jwe konpa men, men yo pa t vrèman vle avantire yo nan de... 2 aranjman kòm si m ta di w ki trè trè trè elabore. Ou konprann? Ke m panse frè Dejan fè pou yo. Mwen menm, egzakteman.
Paske mwen menm, tandans mwen, lè m vin parèt mwen menm mwen di a, jan mizik Pou mwen menm, jwe mizik son bèl bagay, bon, map eseye avanture mwen. Mizik pa ka jwe senp.
Fò mal chèche yon fèl pou mwen menm, pou m anbeli l. Konprann? Se sak fè lè ozanti, sitou lè moun ap poze m kesyon sa, yo di m, wè kijan? Kijan ou fè vin reyalize modèl aranjman sa yo, bagay sa yo? Epi, bon, m reponn ou egzakteman sa m di w la, paske m te vle, kòm si m ta di w, fè yon diferans, parèt avèk de aranjman mye elabore. Ok. E.
Kisa w panse jodi a de legasi ou de sa ou pote nan konpa a? Avèk m konnen w gen anpil modesti men men men kijan w konprann li apre de tan dane ke w sakrifye tèt ou ou fè ou se yon lejann vivan e fè yon m ta ka di w yon rezime de tèt ou. Pou w di m konsa ke èske w satisfè, èske w fyè jodi a, ou konprann sa m di w, an tout sans. I te mete o nivo ekonomik.
Bon, mwen, mwen vrèman fyè o, o vrèman o nivo, nivo mizikal sitou. Bon, nivo ekonomik la li menm, li yon ti jan, li pi konplèks, li pi difisil paske ou konnen avèk. Avèk jan bagay yo fèt, se pa se pa vrèman anpil mizisyen ayisyen kòmsadwa ki sòti byen nan mouvman sa. Ou konprann? Men, m kapab di o nivo mizikal, mwen satisfè. O nivo mizikal, ok. Konbyen albòm Frè Dejean fè? Monchè, m kwè, petèt, m kwè gen yon ventèn wi. Yon ventèn?
M kwè sa.
Ki pi gwo hit Frè Dejean?
Anh gen plizyè. Oh gen plizyè hit men pa gen youn ki mega mega hit. Bon mega hit la se marina. Marina.
Sa vrèman e tout moun konnen l men kounye a vin gen ou vin gen yon pakèt lòt gen bouki ak malis e yon pakèt bon m pa menm ka sonje.
Kilè w di yon mizik se yon hit? Gen plizyè fason ou ka wè sa. M ka ban w egzanp. Pa egzanp, premye fwa m soti avèk mizik ki rele Qu'est-ce que la vie a, mizik sa m kwè e yon band ki entèprete l wi e.
Kòman l di? Kijan melodi a di?
Lavi se sa w renmen, se tou sa w pa renmen.
Se tou sa w genyen, se tou sa w pa genyen. M konn tande yon djaz ap jwe vre. Bon, epi, lè sa nou te Guyane, nou t ap pase yon bon moman, yon pakèt tan Guyane, epi, yo ba nou kote pou nou repete, epi, mwen, mwen reyini a nèg yo, epi m di, mesye, men, men sa m genyen, epi vrèman, m fè semèn nan ap repete mizik la. Epi kounya nan sware nou pa jwe nan samdi. Epi nou jwe 2 3 mizik epi kounya nou anonse moun yo ke nou yon konpa tou nèf nou pral fè yo tande. Ah, ou konnen moun yo yo kanpe sou 2 pye yo la. Epi nou lage konpa.
Bon bagay. Epi anndan kraze. Moun yo mande bis. Bis, bis, bis. Nou rejouel anko. Mhm.
Premye fwa.
Nou rejouel anko. An nan kraze anko. Mhm. E pi yo mande 3 fwa. Waw.
So sim vle konprann, dapre ou menm, hit la, se yon mizik ke ou pa janm tande e pi ki rive sou ou. Sanzatann. Bripsoukou. Wi. Sa vle di ou pa gen pwomosyon pou fè pou li, ou pa gen anyen pou fè pou li, Sonic fwape, epi. Ou tande l epi li kaptive ou. Nou tande mezanmi? Se egzakteman sa. Se sa m te panse tou mwen menm. Wè?
Yeah.
Èske ou konnen yon twonpetis ki rele Louis Armstrong? Wi.
Ok.
Wi.
Èske ou konnen. M te konn tande misye lè m te fèk kòmanse ap aprann jwe. M te konn tande anpil ladan yo, pami lèkèl misye. Yeah paske mwen menm lè wap jwe ou genyen m pap baw manti m wè se Louis Armstrong ki devanm m wè se Louis Armstrong ki devanm monchè se vrèman yon plezi m panse ke m poze w tout kesyon kle m ta sipoze poze w a mwen ke ou menm ou ta genyen yon yon kesyon pèsonèl ou ta ou t panse ke ou konprann sam di w ke ke m nou ta renmen konnen.
Bon m bon m kwè m kwè nou m kwè nou pase Nou pase tout tout pase ok wè an tou ka mèsi anpil se t on plèzi pou nou gen yon gwo lejann sa ansanm avèk nou epi kenbe la pa lage ok frè m any time yes.